Chay ki nan mouvman mistik, eksetera, li pa pè chay, se mèt plèn nan li ye. Epi, misye gen yon bagay yo toujou fè kòmsi fè seremoni. montre ke yo pa ka pran bal eksetera se men se sa yo mete nan lespri mawozo yo sa vle di ti jèn sòlda k otou de misye misye toujou di nèg yo mesye fè mistik fè bagay rale boutèy mouchwa pase nan kou eksetera pou di nèg yo mesye nou pa ka pran bal e se pa se menm pa etonan ke nèg la gen dwa deside achte bal blan. li met nan zam li epi lap tire sou li epi l montre nèg yo ke li pa pran bal epi tout ti mesye yo santi yo yo yo konfòtab m wè gen nèg chak dwèt yo gen bag ladan yo pou montre ke chak bag sa yo se yon pwen yo vle di yon bagay ki pwen nan kisa apa Anèl te di e pitit ogou feray li ye kote l lal jwenn antèman Anèl la fèt. Verifye pou mwen si antèman Anel Joseph fèt Voye yon tèks pou mwen Pase m sonje kòm misye tap bay sòs Degaje lodè Humm Pitit ogou feray E sa misye te toujou di l Kòm kwa yo pa pran nan bal Gen ougan k fè pwen pou yo Enben se nan bagay sa a plizyè ti mesye nan 400 mawozo al pran la Ouvè fal yo vin goumen a lapolis panse ke yo pa pran bal. Enben gon bann la aktyèlman la a kò yo detripe e malerezman genyen ki gen bal nan kò yo depi plizyè jou e pa gen kote pou y al pran swen paske mawozo yo te toujou vle fè kwè ke yo pa pran bal paske yo gen dyab sou yo dyab ka ede yo. Ok. Yo konstate depi plizyè of bi ofis la, la n ap pale de e e direksyon santral polis administrativ. Biwo a konstate depi kèk semèn gen yon nivo de pwofesyonalism. Nan egzekisyon dife plizyè òd operasyon kont gang yo, notamman nan Kwadèboukè avèk Taba, goumen sa a ki malerezman ka fè ke gen plizyè lòt moun ki viktim nan operasyon an. Gen anpil moun vre. Enben, pandan operasyon sa, n te di l lòtre jou, lè w wè 400 mawozo oubyen lanmò san jou, w t ap di moun yo, moun Kwadèboukè, m tande kri nou, m tande kriye nou. E pa vre. Lapolis lan met bagay nan men lè mawozo. E gen 7 bandi ki tonbe. Ou wè m te di 6 dènyèman, gen lè gen yon dènye grenn ki tonbe. Gen plizyè dizèn blese ladan yo. Selon enfòmasyon sa a, gen anpil nèg ki blese ki pa kapab al pran bal. Epi, yo te toujou fè nèg yo kwè ke ok y ap manipile yo, pran pòz de ougan ki fè jèn sa yo kwè yo envilnerab e yo pwoteje kont yon pakèt lwa e bal lapolis pa ka rive sou yo. Se sa yo toujou di nèg yo lè yo antre nan gang nan. Yo te anpil ki tonbe sou bal lapolis pandan afwontman ant yo menm e fòs lòd yo. Ti mesye banm di nou ti bagay. Nou gen zam nan nan men nou, nou konn sa zam nan vle di. E dayè nou eseye l sou moun deja piske sa rive ke n touye plizyè moun. Men pa janm kwè nèg ap di w ke w pa ka pran bal. M di w Anèl Jozèf te di ke l te pitit Ogou Feray. Ti kenkenn. M sonje lè Tèt Kale avèk Dòy ap eksplike jan yo ouvè katouch sou Ti kenkenn. Enben, Tèt Kale te toujou panse ke l pa t ap pran bal wi. Se yon bal M4. Ti lapli file nan a nan e bò fès misye enben finalman misye oblije mouri. Nèg ap pran pòz fè mouchwa wouj pase tenten pase nan kou eksetera fè boutèy ba nèg bwè boutèy kòm kwa ou pa gen sa. Gen nèg kap pran pòz fè remèd avèk poud bal oubyen non pa gen sa. Yo byen di ke bal lapolis yo se bal ki sakre pou bandi, pou nèg k ap bat kò l. E m regrèt ke lapolis petèt pa kontinye operasyon an. Men, paske gen yon diferans ant operasyon ki mennen nan baz 400 mawozo avèk la a. Paske gen de moun ki di ou kisa k esplike ke lapolis pa mennen operasyon lòt kote yo. Pa bliye, Nan ling Kwadèboukè kote nèg sòt sa yo t ap eseye opere an, pa genyen de gwo geto vre. Kontrèman avèk lè nèg la file l antre nan yon koridò Bèlè oubyen l file l antre nan yon koridò nan Vilaj oubyen nan Gran Ravin, bagay yo pa se pa menm konfigirasyon zòn yo ye.